Mwen la toujou son nouvo kantik Bondye ban mwen kap sòti samdi Dieuvoulant samdi kap 9 novembre 2024 a 2 zè nan apre midi depi w al nan youtube ou tape mwen la toujou wap jwenn kantik la epi pa bliye Partager kantik la a on frère a on soeur a la gloire de Dieu alelouya mwen la toujou èlmi an fè konplo pou pat la ankò ou menm kap gadem la yo fè maji pou pat egziste ankò Bondye pa ba yo m pa konn pou ou menm men mwen menm pastè Jean Claude Berizeau m Bondye pa bay mwen Mwen la toujou Gras a Dye ou la toujou Se gras Bondye fèw ki fè wap viv toujou Wi nou la toujou Yo fè konplo pou pat la ankò Bondye pa ba yo Yo fè maji pou pat la ankò Bondye pa ba yo Yo fè konplo kontr mwen menm Yo voye mechan vin touyem Bondye pa bay mwen. Alelouya pastè jean claude derize zoom gras a Dye mwen la toujou oh rasata cantaya sa son nouvo kantik Bondye ban mwen mè byeneme e ou pral beni a travè de kantik sa nou konnen gen anpil moun kap ekoutem la yo fè anpil konplo dèyèw deja pou te mouri pou pat egziste ankò men gras avèk letènèl Ou la toujou wap viv toujou ke bondye beniw map tann tout moun pou kapab branche samdi dieuvoulant kap 9 novembre 2024 a 2 zè nan apre midi nap lage nouvo kantik la tape selman mwen la toujou epi pastè jean code derize zoom wap jwenn kantik la. Ke bondye beniw ke bondye beniw. Ke bondye beniw ke bondye beniw o non de jezi nou la toujou o rasata kandaya mwen di o non de jezi de nazarèt nou la toujou nap viv toujou se gras avèk letènèl o yo fè konplo poun pat la ankò men gras a dye nou la toujou o non de jezi banm lapriyè ansanm avèw pè selèst an jezi kris. Mwen glorifye non, m egzalte non, mwen remèt tou chak frè e sè kape koute n, kape gade n la, mande w souple o non de Jezi wa fè yo gras o non de Jezi, ou se Bondye k konn fè gras, ou se Bondye k konn beni moun, ou se Bondye k konn restore moun, ou se Bondye k konn leve defi, mande w souple wa va leve defi nou yo o non de Jezi, wa fè chak frè e sè kap koute m la gras. Wa va beni yo, Wa va restore yo o non de Jezi, Wa va leve tèt yo, Wa va fè yo gras. Pè mwen konte sou ou, mwen konte sou ou, m konnen gon bagay wap fè pou nou o non de Jezi, wi mwen kwè gon bagay wap fè pou nou o non de Jezi, mwen konte sou ou Pè e m priye w o non de Jezi. Mè byeneme gras a Dye nou la toujou, gras a Dye nap viv toujou. Gras a Dye nou la toujou. Gras a Dye nap viv toujou alelouya si nou ka la toujou se gras a letènèl mezanmi. Gras a Dye gras a Dye nou la toujou hehehehe èlmi yo sezi yo wè nap viv toujou yo te panse nou tap mouri deja. Men gras a Dye nou la toujou o non de Jezi. Sa se nouvo kantik la kap soti, kantik sa gen pou titre. Mwen la toujou gras a Dye. Ou mèt tape yon kòmantè anba live la, ou mèt tape yon kòmantè kounye a, di mwen la toujou gras a Dye mwen egziste toujou. Alelouya ke Bondye beniw map tann tout moun pou kapab branche samdi Dye voulan kap 9 novanbre. 2024 a 2 zè nan apre midi nap lage nouvo kantik la tape selman mwen la toujou epi pastè jean claude derize zoom wap jwenn kantik la ke bondye beniw ke bondye beniw banm priye pou ou père celeste mando souple wa va beni chak moun ki pral koute e tande kantik sa senyè mando souple. Wa va beni chak frè e sè ki pral gade video sa, ki pral tande kantik sa. Mande w o non de Jezi o wa va sele sekirite yo o non de Jezi. Wa va kontinye kache yo, kouvri yo. Ke kantik sa va fè efè nan lavi chak frè e sè ki pral tande l. ki pral koutel o non de jezi se gras a ou senyè ki fè nou la toujou se gras a ou ki fè nap viv toujou èlmi yo fè konplo pou yo pat egziste ankò èlmi yo fè maji pou yo te mouri deja men gras avèk ou menm senyè nou la toujou nap viv toujou se gras avèk ou menm mèsi Dye damou pou chak frè e sè ou deja beni e pou sila ou pral kontinye beni

Tape mwen la toujou e wap jwenn kantik la alelouya glwa a Dye avèk Dye nou la toujou.